Jan chapitri 3 vèsè premye a 4 Te gen yon nòm yo te rele Nikodèm ki te fè pati gwoup Farizyen yo. Se te yonn nan chèf Jwif yo. Yon jou lannwit li vin bò kote Jezi. Li di l konsa, Mèt, Nou konnen se Bondye ki voye ou montre nou tout bagay sa yo, paske pèsòn pa ka fè tout mirak w ap fè yo si Bondye pa avèk li. Jezi reponn li, Sa m ap di ou la a, se vre wi, pèsòn pa kapab wè Peyi kote Bondye wa a, si li pa fèt yon dezyèm fwa. Vèsè 4, Nikodèm di li, Kijan yon, kijan yon moun, kijan yon nonm ka, ki fin granmoun, ka fèt yon dezyèm fwa? Li pa ka tounen nan vant manman l pou l fèt yon dezyèm fwa. fwa ankò. Ami dans le Seigneur que la paix la grâce de Dieu soit avec vous tous maten an se yon gwo gras pou nou antre lakay nou avèk grenn vèsè sa mwen panse grenn vèsè sa kapab ouvri nanm nou ouvri kè nou yon bò sa Syon Bondye tou pap manke anvayi ou menm kap tande mesaj sa. En bien meurs amis dans le seigneur lè nou li nan Jean chapitre 3 vèsè premye a 4 Kote ke l ap pale te gen yon nonm yo te rele Nikodèm, men misye te fè pati gwoup Farizyen yo. Se te yonn nan chèf Juif yo. Men yon lè, li te vin bò kote Jezi nan yon sware. Li di l konsa, Mèt, nou konnen se Bondye w ki voye ou montre nou tout bagay sa yo. Paske, pèsonn pa ka fè tout mirak w ap fè yo si Bondye pa avèk li. Lè sa a, Jezi te reponn Nikodèm. Ki sa Jezi te reponn Nikodèm? Sa m ap di ou la a, se vre wi, Pèsonn pa kapab wè peyi kote Bondye wa a, si li pa fèt yon dezyèm fwa. Lè sa a, Nikodèm t ap panse, Kòman yon moun kapab fin fèt pou l fin granmoun, pou tout cheve nan tèt li blanch, epi pou Jezikri t ap pale pou yon moun wè peyi kote Bondye Wa a si li pa fèt yon dezyèm fwa. Anben, li t ap poze tèt li kesyon kòman yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa paske si moun nan li menm te gentan fèt deja. Anben, Nikodèm. Tap panse avèk an pawòl sa. Lè sa a, Nikodèm di Li, Ki jan yon nonm ki fin granmoun ka fèt yon dezyèm fwa? Li pa ka tounen nan vant manman l pou l fèt yon dezyèm fwa ankò. Men, n ap di w. Nou pap pale ou selon nou menm, men nou vle pale ou selon Bib lan. Anpi nou te di ke nou tap li Jan chapitre 3 vèsè premye a 4, men pou jwenn plis repons ke nou vle desann nan vèsè 5 lan pou w kapab jwenn repons e kisa Jezikri te di Nikodèm. Nan vèsè 5 lan, ki sa Jezi te reponn Nikodèm? Sa m ap di ou la a se vre wi, pèsòn pa ka antre nan peyi kote Bondye wa a si li pa fèt nan dlo ak nan Sentespri. Vèsè 6, ki sa l di? Lachè soti nan lachè, lespri soti nan Lespri Bondye. Vèsè 7, Pa sezi! Ki sa l di? Pa sezi, mwen di ou, se pou nou fèt yon dezyèm fwa. Vèsè 8, Ki sa l di ankò? Van an soufle kote l vle, ou tande bri l ap fè, men, ou pa konnen. ki ou pa ou pa konnen ki bò l soti ni ki bò l pral avè nou. Se menm jan an, kisa l di, se menm jan an pou tout moun ki fèt nan Lespri. Vèsè 9, li di lè sa a Nikodèm di li, Kijan sa ka fèt menm. Vèsè 10 la, li di Jezi, Jezi reponn li, Ou se yon gwo mèt k ap montre pèp Izrayèl la anpil bagay, epi ou pa konn bagay sa yo. Vèsè 11, Sa m ap di ou la a se vre wi, Mwen menm, mwen pra, mwen pale sa m konnen, mwen di sa m te wè. Men, nou menm, nou pa vle asèpte sa m ap di a. Anbyen ami dans le Seigneur, pou nou kapab fin klè kòman Jezikri t ap pale pou w antre nan peyi kote Bondye Wa a, ou dwe fèt yon dezyèm fwa. Kòman yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa? Kòman yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa? Se lè ke mwen kwè nan pawòl Bondye, E ke mwen asepte Jezi Kri kòm Sovè e Mèt mwen, epi mwen resevwa batèm nan non Pè, Fis e di Sentespri, e apre batèm sa a, Mwen si pou poze mache nan ansèyman, mwen si poze mache nan lòd ak disiplin, mwen si poze renmen frè m ak sè m, mwen si poze genyen lanmou pou frè m ak sè m, mwen si poze respekte tout dis kòmandman ke Bondye mande pou m respekte. E se lè sa a yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa. M ap repran ankò, pou yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa, se lè m kwè nan pawòl Bondye, mwen asèpte l kòm Sovè e Mèt mwen, e mwen resevwa batèm nan non Pè, Fis, e di Sentespri. Depi m mache nan ansèyman an, mwen mache nan lòd ak disiplin selon lapawòl lan, mwen respekte frè m ak sè m, mwen gen yon lanmou pou frè m ak sè m. E se lè sa a yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa. Ou ka ou menm lè ou gentan fèt an materyèl, men an espirityèl ou sipoze fèt yon dezyèm fwa. wa. Se lè ou respekte ou fè tout bagay sa yo, lè sa a ou fèt yon dezyèm fwa nan Lespri Bondye. Anbyen, si n ap li pou ou, si n ap li pou ou nan Jan chapitre 3 vèsè 36 lan, ki sa l di? Jan chapitre 3 vèsè.

Paske li fè w konprann ke si w mete konfyans ou nan pitit la, w ap gen lavi ki p ap janm fini an. Men si w pa mete konfyans ou nan pitit lan, ou p ap gen lavi sa a. Men èske yo ta vle pèdi lavi espirityèl sa a? Anben, n ap voye w al poze tèt ou kesyon, epi

Mwen rete kwè n ap klè ansanm avèk vèsè sa avèk repons ke m ban nou sou e kesyon fèt dezyèm fwa a. Anbyen, mwen kontan avèk chak grenn moun ki pral tande mesaj sa a, mwen rete kwè ke mesaj sa a ap nouri nanm nou, l ap nouri chè nou, l ap nouri famiy nou, l ap nouri pitit nou. Se konsa. Gras Bondye pap bouke anvayi nou. Se te zanmi w, frè ou Ti David Production. Nap vini ak yon lòt mesaj pou ou ankò. Pou w antre nan peyi kote Bondye Wa a, ou dwe fèt yon dezyèm fwa. Kòman yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa? Kòman yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa se lè ke Mwen kwè nan pawòl Bondye e ke mwen asèpte Jezi Kri kòm Sovè e Mèt mwen, epi mwen resevwa batèm nan non Pè, Fis e di Sentespri, E apre batèm sa a, mwen si poze mache nan ansèyman, mwen si poze mache nan lòd ak disiplin, mwen si poze renmen frè m ak sè m, mwen si poze genyen lanmou pou frè m ak sè m, Mwen sipoze respekte tout dis kòmandman ke Bondye mande pou m respekte, e se lè sa a yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa. M ap repran ankò, pou yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa, se lè m kwè nan pawòl Bondye, mwen asèpte l kòm Sovè e Mèt mwen. E mwen resevwa batèm nan non Pè, Fis e di Sentespri. Epi m mache nan ansèyman an, mwen mache nan lòd ak disiplin selon lapawòl lan, mwen respekte frè m ak sè m, mwen gen yon lanmou pou frè m ak sè m. E se lè sa a yon moun kapab fèt yon dezyèm fwa. Ou ka ou menm lè ou gentan fèt an materyèl, men an espirityèl ou sipoze fèt yon dezyèm fwa. Se lè ou respekte ou fè tout bagay sa yo, lè sa a ou fèt yon dezyèm fwa nan Lespri Bondye. Anbyen, si n ap li pou ou, si n ap li pou ou,

Maten an, èske ou vle gen lavi sa a? Oudiomwens, èske ou pa ta renmen gen lavi sa a? Paske li fè w konprann ke si ou mete konfyans ou nan Pitit la, w ap gen lavi ki pap janm fini an. Men, si ou pa mete konfyans ou nan Pitit lan, ou pap gen lavi sa a. Men, èske ou ta vle pèdi lavi espirityèl sa a? Anbyen na voye w al poze tèt ou kesyon epi pou di nou èske w klè nan pawòl sa a ke Jezikri ta pale pou yon moun fèt yon dezyèm fwa, anbyen kote ke nan vèsè 36 lan li di moun ki mete konfyans yo nan Pitit la y ap gen lavi ki p ap janm fini an. men moun ki dezobeyi pitit la yo pap gen lavi sa anbyen mwen rete kwè nap klè ansanm avèk vèsè sa avèk repons kem ban nou sou e kesyon fèt dezyèm fwa anbyen. Mwen kontan avèk chak grenn moun ki pral tande mesaj sa a, mwen rete kwè ke mesaj sa a ap nouri nanm nou, l ap nouri chè nou, l ap nouri famiy nou, l ap nouri pitit nou. Se konsa, gras Bondye pap bouke anvayi nou. Se te zanmi w, frè ou Ti David Production. N ap vini ak yon lòt mesaj pou ou ankò.